Zòn kote nou ye a la se nan North Miami e 62. Sa se kote yo rele Ti Ayiti an. Kote anpil Ayisyen chita. Men jounen jodi an, yo vle pran l nan men nou tou paske yo twouve ke Ayisyen pa regle anyen. Sa vle di, yo kòmanse mete pi fò Ayisyen deyò ladan l paske se Chinwa m panse ke yo di ki ap vin rete ladan l. M pa gen twò gwo enfòmasyon de sa men m konnen Se chinwa yo mande pou vin rete la. Ki sinifi ke nou menm ayisyen, nou menm pèp nwa la, nou dwe goumen jan pou nou goumen. Se pa rete fè manifestasyon sèlman. Fòk nou al lekòl, antre anndan sistèm nan, se li k ka sove nou sèlman. Ok? Ann retire kò nou sou lafwa. Ann aprann rezone. Ann kite, ann al lekòl pou nou aprann rezone, pou nou ka panse pi byen e n ap fè pi bon bagay. Nou wè foul lan dèyè m nan la. Sa vle di ti koze sou vodou pa ta ka rate anbyans sa yo paske jounen jodi a ti koze sou vodou tout kote. N ap pran ti poz n ap tounen toutalè.
Jounal san kanpe, se san rete nan tout objektivite.
Nou retounen apre poz lan pou nou kite nou konnen jounen jodi an blak yo twò ap soufri bagay yo vrèman dejenere nan moman an la nwa ap soufri anpil nwa ap tonbe anpil apre yon gwo maladi konsa nwa yo ap tonbe enben tout nwa ap revolte ti koze sou vodou pat ka rete li menm pou l pa pote imaj sa a ba nou. Ebyen jounen jodi an la, nou la, nou pote imaj la ba nou, ti koze sou vodou renmen nou, nap toujou nan lari an, tout sa nou jwenn na pote pou nou. Ayibobo pou nou.
Se yon sèl jan nou ka goumen gras ak pouvwa nwa lan, pouvwa nwa lan. Pouvwa nou alò. Black power! Black power! Pouvwa nou alò. Yo pap janm konprann sa. Dayè son ekip moun ki malad lan tèt. Yo pa menm bezwen konnen ki koulò, kote w sòti. Ou mèt ton ayisyen, jamayiken, afriken. Depi son polisye ki kanpe w, ou ka bannann. Jòn, wouj, blan, pa gon pwoblèm. Men kou w tande son nwa, Se gwo pwoblèm. E nou konn yn aboli esklavaj depi lontan. Pouki nou pa ini fòs nou? Pouvwa nwa lan. Se sèl fason nou ka konbat rasis esklavajis.

M pap pa bliye di nou tou se jodi an fè 155 an depi yo di ke nou retire nou nan esklavaj nan sa k rele amerik la la kote n ap viv la etazini men pou otan se manti paske nou toujou wè tout imaj ki te gen lontan yo se toujou menm bagay la pa gen anyen k chanje pou ta gen yon bagay ki chanje fòk mwen di nou sa al lekòl antre nan sistèm nan, vini jij, vin tout gwo bagay yo, lè sa a, n a ka sove pèp nwa sa a. Antouka, se te konfrè nou, Schiller Dominique Bélanger ki te pote enfòmasyon sa a pou nou. Babay ayibobo pou nou.
Si pwovèb lan di a bovin pran nan sèy, Jini Resto di li menm se bon sòs ki met lang deyò. Manje plis, peye mwens. Menm sa m pi renmen yo se manje kreyòl yo, pwason, lanbi, bouyon tèt kabrit, bouyon lanbi, humm waww se koupe dwèt. Humm sa ki te koupe dwèt dèyè banm ti pwason boukannen m. Ou pwason gout sèl mwen. Avèk yon salè ze chalòt. Ou menm ki ap monte desann ou pa gen tan. Batèm, kominyon, maryaj elatriye, ou bezwen sèvis tretè? Anplis, se pa sèlman sèvis tretè yo bay. Anndan Jeni Resto, gen patisri, gato, bonbon pou tout kalite kòmande. Batèm, kominyon, maryaj, anivèsè, Jeni Resto, bon bagay!
Jini resto bon bagay. Lè m fin manje nan jini resto m dijere l byen. Zafè magi anpil lwil lan jini resto pa konn sa. Jini resto m pèmèt ou manje yon pla pou w pa mande yon lòt ankò. Kestyon ou fin manje bil sou lestomak ou an

Se zanmi m li ye. Rete, se pa Jocelyn, sa gen fi la di m sa, Jocelyn, sa w genyen pitit, figi w pati, sa kap pase w konsa, eksplike m non pitit. Madanm, ou konnen kò an pa bon, toupatou m pase se tansyon ateryèl, sik, anba kè fè mal, ren fè mal, vant fè mal, gen ki menm di m konsa, m soufri tout kalite maladi, maladi yo poko di m soufri an, konnen l. Poko egziste. Se sa k fè figi anpati kò an pa bon konsa non. Tande pale de poliklinik byenèt kominotè ki nan Pènye 48 lan. Oh oh! Poliklinik yo dwe chè madanm pa gen lajan, ou konn kòman bagay yo ye. Li pa chè pitit, li gen yon spesyal lap bay la pandan 6 dènye mwa yo la yo a 100 goud wap konsilte wi pitit. Degaje w pou w ale! Pye kout pran devan.
Ki sòt de sèvis yo bay konsa anndan l? Vaksinasyon, swivi prenatal, akouchman, swivi. pedyatrik, swen biko-dantè, sonografi, konsiderasyon jeneral tout se. Degaje w pale. Kisa? Kote poliklinik sa chita? Poliklinik Byennèt Kominotè chita nan Pè Ne 48 Ri Kamelit Pwolonje, zòn Bwapen an, dirije pa Doktè Pevner Fleurival, lisanse e rekoni pa Ministè Sante Piblik.

Edikasyon tel fwi, pa gen lapriyè, pa gen amè. Ou menm ki te konn ap trakase kò w, pwomennen agoch adwat, ou pa wè yon bon lekòl ki ka ede w asire edikasyon pitit ou an? Enben pwoblèm sa a rezoud. Kolèj Miks Vijina Belanje se solisyon an. Sòti nan jadendanfan pou rive lan filo, tout timoun yo deja va li angle. Kanta espanyòl lan, se vannen yo vannen sa. Sèvis gadri an menm depi a 6 mwa. N ap resevwa timoun yo jiska dizan. Sal klas yo byen ayere. Gade laptòp yo, gade yo depi tou piti. Timoun yo deja ekselan nan enfòmatik yo. Espas lwazi yo menm, se pa pale. Tèren baskèt, volebòl, foutbòl, tenis. Wololoy!
Ti kras kòb wi! Tout sèvis sa yo, anplis kosmetoloji, patisri, ar floral, oto ekòl, elatriye pou pèmèt ou menm depi lè w lan sètifikadetid primè pou gentan gen yon metye nan. Ale vin tou zanmi m! pou w pa di w pa jwenn sèvis pa w la, piske sou chak premye enskri yo, w ap jwenn yon avantaj babe moustach. Apre w ba m adrès lan, zanmi m. Collège Mixte Virginia chita nan nimewo 16 Sous Piann 25, Mòn Sen Kristòf.
Ou menm zanmi frè m ki konn bezwen pwodui Botanica k ap bay tèt ou pwoblèm nan peyi Etazini, Anben pa gen pwoblèm piske se bon sòs ki met lang deyò, ak chilè Dominique Bélanger pwoblèm ou rezoud. Gade adrès lan, gade nimewo telefòn lan, kontakte l rapid rapid pou ka jwenn tout pwodwi ou gen bezwen. Menm si nan imaj yo pa wè yon pwodwi, pa enkyete w! Pale ak Schiller Belanger lap rezoud pwoblèm ou. Ti beny chans ou zanmi pa gen pwoblèm ti rale mennen vini w mwen di w pa gen pwoblèm lage sa nan men Schiller Dominique Belanger afè w regle trap de. Li pa yon sekrè pou pèsonn tout moun ka kontakte Schiller Dominique Belanger